Ok Sa pa gen manti non Baby I love you I swear God. Cheri ou su sa? Oh cheri m si anpil.
Ok cheri so m pat vin la pou tout tan sa yo m prale m konnen m pral travay. Enben mama cho deyò a.
Sa se di konsa koze kase oh.
Kouzè gen la.
Nèg yo. Ha ha. Kouz a. E bon gen nan bouk la. Wi m te vin nan bouk la. M te vin.
Ou te vin wè kouzen?
Wi.
A bon. E bon ou nan wout ou genlè wale? Wi m pa prete m de m pral travay. Mezanmi afè travay sa e fout enbesil anpil. Ewe tout jounen tout nuit ou nan wap travay. Bon menm kouzen la ou pa gen tan pou chofe kouzen.

Ahh bon matant mwen ba la yo tap fete Merd Gadon bagay yo fè resepsyon pou konta yo E pa sa non oh bon genlè se ti dam misye pa soti depi maten lap rak Genlè se ti dam nan ki te pote y jodia se fèt dè mè a vrèman li te pote y pou y pote bay manmi Mezanmi men e pa sa ankò non Mwen m regrèt m bat manman. Ewe wi. E aranzan on manman pote on timoun nan vant 9 mwa. Andan vant pa gen refijeratè a. Andan vant pa gen èakondisyone. Menm si timoun nan santi chalè men yo pote l kanmenm. Bon e la m te ye tou gad kote m ye. Rèn. Manman merite plis ke sa. Se sa ki fè, si w on timoun dèrèspèkte manman w, ou merite plis ke lanmò. Epi mwen lanmò a, mwen bay, m pa byen avè l menm. M fè 15 minit mouri tonnè kraze. Kay minit fè, fè, fè nwa nwit o jou. Kay lanmò wi. Lajounen, nan nwit yo pa janm bay kouran, solèy pa janm leve.
An m fout mete sa la, ribot. Nèg yo vin la, yo vin fè entèresant. Bon. Misye tap fon sin la m pa konnen. Misye pa bèbè la. Oh. Sa sa ye la. Oh se sa misye tap di m pou m pran majete. Eh wi misye ap di konsa. Mwen jete. Layan di, Oh, mi zanmi, men jan yo bon an konsa, yo di m pran mayete. M pa ka jete l. Ah bon, matant mwen pa la, yo fout fè briganday nan kay la, m ap fout bwè tou. Wi. Ah bon. Mèd sa pa Joe Killigan non. Sa son ti Joe Beni. A yon ti Joe Beni. Yon fout bon kou la dan. Yon fout enteresant. Eske l gen bak la menm? Ah!
On a la, on a vle. Bon, dapre sa m wè la, sa a m pa fout. Si yon moun vini la bagen m bon. Ay kwa m. Yow!
Yow! Sa w fè la? Kisa?
Ou wè m ale m di w pa manje yon bagay ka m ou manje l? Ou pa dim pa manje nan. Mwen fò konsa m di w pa manje bagay la men. Ah non ou fè erè dyagonal.
Si fi a vin la, m pa vle moutre l m konn manje anpil, kay mwen pran sa. Tann, tann, tann, tann. Ou pa vle moutre y ou manje anpil. Ki moun ki di w kote y te mache manje nenpòt fout de kivèt may moulen a pwa anvan y te vin la?
Yow! E ou menm ki fè m paka gra la. Al laba! Wap fè erè a. Eske w konnen se manje k grandi moun? Ou wè m paka grandi.
Ah bon, Eva mwen m pa gen erè nan sa Eva mwen kap pran met nan bouch ou. Yo bon ba la men, visye.
Ah bon! Merd! Gade! Pou yon ti kal men men misye manke rache ponyèt mwen. Ah ah bon Amen Bon rete misye ap fè enteresant wi pa vle fanm nan konnen si manyen anpil Sa k pou tou si pat fout manyen mwen fout 2 douzèn mango vèt anvan n vin la Arrete Ki moun sa Ki moun sa Anh Iza nou pa fout gen lanmò la moun ap plede fwape la. Ti Joe pa la? Iza.
Si ti Joe pa la?
Gade kouman yon ti fanm frekan. Gade ma chère se pou ti Joe m vin mande w la. Eske ti Joe pa la? Wi ou non?

Ti djo pa bòkò. Chak jou mwen yon grim, yon pent, mwen yon kannèl ap vin mande pou ti djo. Kiyès ki ti djo? Bon, sa w ye pou ti djo menm? Ti djo?
Eh, kouzan mwen ye. Ou sur se kouzen ti djo w ye? Ah, m fouti tankou yon sitwon. Tonnè krizant. Ok kontinye pa anpil la lè ti Joe fini pou wè sim pap mete w nan cho map di ti Joe ou te di ou bezwen fè sesi ou bezwen fè sela kontinye pale pou tande. Ah bon! Wè mwen wè nenpòt moun ki mete m nan cho mwen m fout ou andan dife nèt. Kòman kòman kòman ou pral mete m anba dife a kòman.
Mwen map fout ou nan dife nèt. Kòman? Gade. Ou vini la wap dim ou renmen m. M gen bèl soulye, m an fom, m bwòdè. Ou wè depi m di ti djo sa, li fout kite w de imedyat.
Mwen menm sa! Mwen pèdi koze sa! Ou pa dòmi wap fè rèv.
Tande monchè m pa konprann ou tande. Aww wi MF ou tounen lekòl ou pa fè matematik MF ou vini la wap fè entèresan. Gade gade gade eske ti Joe pa la wi ou non. Ah bon m pral di w yon bagay eske w vle konnen eske kote ti Joe ye. Di m di m m bezwen konnen. Anben bon de netwaye zòrèy ou.

Si li ta vini la, m pa konn kouman li fè antre, li pa frape, li rantre kòm si li te gen dwa. La Vodri a pa gen kle, se wèm wè li ateri la a, fò di son zonbi. Kès ki zonbi a? Gade monchè konprann nou tande. Oh oh.
E pa sa non, kouman poto pa so tonbe la a ou li? Poto pa so rive la a? Eh!

Se wè m wè ti zèl ravèt sa al ateri la.
Kiyès ki zèl ravèt la? Away, m wè ti zwezo sa a ateri la, m pa konnen, epi vin pou y mank nou dega la, y manke vale ni mwen ni Ti Magi.
Se pa sa! Ti Magi, sa k pase w la a? Manmi pa gen anyen k pase non manmi, ou konnen m p ap fè dezòd lakay ou. Wè moun lespè ye wi pral lekol. Bon se pa sa sila se kotel soti se emona a ou. Mwen matant m konn jwe gwo jwèt sa yo ou pa wè son ti dekale ye.
Ey ey ey oh Gade longè plimay. Aba jounen robo.
Ah bon. Men jounen robo se. Ah wi!
Li gen pil. Bon se pa sa, ti magi.
Bon, men li. Ale. Men li. Manmi m ale wi manmi, ou konnen m bat vin rete manmi. Ou ale wi tanm.
Ou we.
Pa kite malè sèk sa rive w nan didan fanmi an. Non manmi.
Ou wè jan e sòti ak respè, konsa e t antre, ou wè jan sangwen nan ale.
Bon se pa sa, ou gon kò konnen ti fi a. Se moun a ou li ye ee zaviwon pigaw plede. Mwen matant m pa konn jwe gwo jwèt sa yo.
Se pa sa, moun kiyès li ye? Bon. Kouman l fè ateri la? Se pandan m ap pwòpte la m wè ateri la, se pandan m won lonbray e pandan m gade m wè li ap mande m pou ti djo. Pou ti dya.
Ah bon nou vann ake dyab wi Nou vann ake dyab. Monchè
Avan yè M tande ti dyo nan twalèt la m tande Wi li toujou ap rap M tande Gadon gras 2 fanm mwen genyen Gadon gras Gadon gras Se rap li tap ou konnen nan mouvman Lap rap An kifè se ti sila se pou ti dyo tou Ebyen se sak fè map di w isi a nou gendwa rete konsa nou domi nan kay la se wè nou wè nou nan mouda machin yap pote nou ayiti. Se wè nou gendwa kouche nan bout kay la nou wè nou nan bounda machin yap pote nou ayiti. Ti djo pa kòk li goumen tout jounen tout nwit.
M pa bezwen di w si l ta renk. Ou deyò y ou wè anndan y tou wouj.
Mezanmi pwoblèm pa p fini non. Mezanmi!
Enben, si pwoblèm ta fini la a, se sèl pou yo ta elimine matematik. E sèl konsa. Kiyès li sa a?
M wè s on timoun li ye. A 7, 16 zè talè. Gwo jou, gwo jou mo, e, e, fèt dè modè. Se lakay manmany pouy ta ye pouy ta pitil manmany. E wè sa non matant, lè ti Magi ta prale a li di w eskize manmi m ale. Wi m te wè sa.
Ou pa wè la pou di a fè.
Li ale. Wè. Si Jendrik di si m te konprann li pa yon timoun. Nan de nan de twa semèn andan bout kay tap fout kite w san rad.
Onè! Onè! Bon.
E ou te gen randevou ake moun nan di nan kay an m la. Mwen m atann m pa soti non. Eeh.
Lonè a.
Eeh
se bò isi se ou gason nan kay la ale wè kiyès. Ebyen ok.
Depi w gen timoun ou nan pwoblèm wi. Depi w gen timoun ou nan pwoblèm. Se isi m tande bri a.
Eh, Bon, mezanmi, eh, gadon m la wi, eh, ras. baton, eh, mesye, oh. Eh, se la Marguerite rete? Kote l. Wi, se la y rete wi, sa k gen? Eh, m bezwen Marguerite. Eh. Sa pou fè, se mwen k ret la, m la ak, eh, sa pou fè. Mesye, m bezwen Marguerite, silvouplè. Marguerite. Eh ben, ban m senk minit, mesye.
Sa gan an. Bon matant Nou cho. Paske ti aziz wè la ou te wè la ti zwezo plimen an m wè vin a yon bagay la m pa konn sa ye.
Sa vin yon sak rele bagay la. Ah bon! Mwen sa se sèl yon jou nan nwit. Vè minwi nou tap mache m te wè sa nan yon kalfou wi.
Bon gade nan kisa ti djo fourem. Mwen m di w lontan nou vann a dyab. Ki fè y mande w y di w y bezwen vin la. Wi y bezwen Magerit.
Andidan la.
Anndan bout kay la y vle antre wi. Talè talè talè. Mezanmi matant
m gòl sal non. Hey m pa vin la pou m rete non.
M pa vin la pou m rete non. M ap wè di antre. Bon gadon rans sa lè Andy di l antre bon sa.
Ebyen mesye si se moun ou ye antre non. Le tan de, le san de Jezi kouvri nou. Le san de Jezi kouvri kay la. Le san de Jezi, o non di Pè a e di Fis. Mwen li wi madan.
Hey.
Medi, Mwen.
E, mesye, m pa pale avèk ou. Bladi, Mwen m pa dany non, mesye.
E, madanm, se ou ki Marguerite la?
Bladi. M mande w, èske se ou ki Marguerite la?
E Marguerite ou di pa vre? Se sal di la Marguerite ki mande? Mwen e sam tande nan feyback li wi. Ou te gen komisyon pou li? Banm di w byen,
antanke w manman.
Ou ta gon timoun konsa pou ta lagey nan sanzave dan kanni move lawon san sal pou timoun ap vin derèspèkte pitit mwen banm diw byen. Se pitow Ou wè mwen menm.
Ou fè timoun tou.

M konnen w pa moun, m wè sa.
E, tanpri, ban m di w byen. Kètil! Wè mwen menm. Se mwen ki manman y. Mwen ki papa y. Ou li manman y tou? Manman y mouri depi nan vant. O, se ou kouse l? S operasyon manman y fè. Ou ba l tete?
Se mwen k bay tete. Se mwen k grandi.
Alò si ou menm ou gon timoun ou pa ka mete nan wòl li, mwen m ap mete nan wòl li. Pase si m ta gen sa pou m al lage anba dan kanni, vye dan bagay moun sal sa yo. De kiyès w ap trete konsa la a? Hein?
De kiyès?
Ou si w pa konn valè yon timoun, ou pa ou fin fon timoun, ou sipoze konn valè li. Daw pran son timoun 9 mwa. Ou bay tete 12 mwa. Si w pa konn valè règ, mwen map fè w konn valè règ. Ou wèm, ou wèm ou pa konn. Ou wèm ou pa konn. Non m pa konn non vre. Ou wèm ou pa konn.
Ou wèm ou pa konn. Si lè se pou ou l ye e ou e tande nan lavi ou sipoze e pa kite tansyon an ni monte ni desann. Ou pa vle yon ti dlo? Ou pa vle yon ti dlo?
Ti dlo.
Dlo dlo dlo pou desann tansyon pase li monte a 80 100 degre 1000 degre farenayt.
Sa depan.
Sa latin? Sa depan.
Tou swit.
Ou wè sa map diw la? Ou fè timoun ou pa fè santimay. Kounye a gad kote ou fin mete m. Moun yo pa menm gon bon kay pou rete. Gade. Yo gon vye tab, yo pa menm gen tout chèz, wè chak grenn chèz depareye. Yo pa menm gon bon kote pou yo rete. Kounye a, bon sa w vin chache la? Èske w konnen misye yo? Wi m konnen wi papa.
Sa vle di ou nan, ou nan lavi lèzòm? Non papa. Ki lajan ou?
16 ans wi papa. Haa ou anraje. Bon konnya la pou vin met m la lakay moun sa yo se pi gwo desepsyon ou te ka fèm la wi ou wè jodia sak fèm pa di w anyen jodia se fèt dè mòdè e si se pa sa m tap pwan ak kout pye anba ti kèm te flank ou deyò ou wè manman w mouri ou pa menm konn manman w. Se mwen ki fè tout e de tout, ki m pran lapli, m pran solèy pou m ba w lavi. Jodi a la ou pa wè lòt mwayen pou w vin kite dan kanni, sanzave, move lawon, twa degout, move zè ap vin pase w nan tete. Bon kounye a la, ok, kisa moun sa yo gen la pou w ta vini san bati nonm sa pou w antre? Lè m t ap mande si l te vle brèd lò, li te di m, Sa depan. Sa depan, humm, afè m. Sa depan, ba l ti dlo. Sa depan, ba l ti dlo.
Sa depan, li te di m, Sa depan. Sa depan, ba l ti dlo. Sa depan, ba l ti dlo. Msye Jon Fèy. Misye ou fè timoun ou pa fè santi manj se vre. Misye Jon Fèy.
Men dlo a wi.
Ou desann tansyon an. Men dlo a wi. Marguerite nan ki tan wap viv. Letty.
Nan ki tan wap viv. Ah gen anpil syèk wi. M pa ka konte kiyès ladan yo. Antouka si se pou dlo la pa fèm koupe. Mache.
Anba vè dlo a. Mèsi.
Mèsi. Mèsi.
Kout polisye. Lèm dou sa lavi sa.